Aprè deklarasyon prezidan Brezil la te fè nan vil São Paulo pandan yon vil nò li te pran nesans e li te retounen nan vil sa a pou l te kapab e felisite pèp lan pandan tout tan li te fè e kote li te kapab pwononse tout pawòl sa yo. Prezidan Jair Bolsonaro, prezidan Brezil lan, moun ki pa konnen, e li te pwononse sa, li te di, Oksilyè Emergency a lap kontinye jiska fen ane a. E son èd imanitè yo te remèt avèk moun ki pap travay yo, men daprè deklarasyon prezidan an, yo te chita ansanm avèk depite, senatè yo pou yo te kapab jwenn yon solisyon avèk epidemi an kap fè ravaj nan peyi Brezil Pif moun ap tonbe tankou poul, yo te chita yo pale, yo di se yon devwa pou yo bay moun yo èd jiska fen ane 2021 an. E pou moun k ap viv Brezil n ap k ap tande nou la a jis, Oksilyè Emèjensi a kisa l ye? Se yon yon salè prezidan bay pou moun ki pap travay yo. Men salè sa konbyen ye? Salè sa se yon afè total de 600 reais. Nan 600 reais sa, moun yo ap benefisye. Kiyès moun ki pral benefisye salè sa? Salè sa, moun kap benefisye l, se moun ki pap travay. Se moun ki pa nan okenn aktivite k ap resevwa salè sa. Nòmalman ou nan travay ka nan siyen yo p ap ka ba ou salè oksilyè imèjensye sa. E avèk bolsa familyal la, e Bolsonaro pale di jis Moun ki te konn resevwa boulsa familyal yo, moun sa yo ap resevwa 1200 real jan yo te kapab resevwa la jiska fen ane a. Tout moun konnen nan peyi Brezil epidemi an pran yon lòt nivel, yon lòt yon lòt direksyon e epidemi an toujou kontinye ap fè ravaj nan peyi Brezil. Moun ap tonbe, moun ap mouri pa pil, jis prezidan li menm li te oblije chita pale pou l te ka konnen kòman yo kapab fè sa. Pou y ale pi lwen, Jair Bolsonaro di li menm li kontan e l fyè daprè kye yo te chwazi l kòm prezidan peyi a. Men, alò, gon bagay pèp la pa konprann, nan peyi Brezil, kriz lan vin ogmante. Anpil bagay kontinye ogmante nan peyi Brezil. Egzanp semenn pase a, gaz lan te a 4 pwen, a 4 real 50, kounye a li pase preske moute avèk 6 reais. E nou konnen pèp brezilyen an son pèp ki pap pale pou anyen. Son pèp ki toujou rete an silans, nenpòt sa yo fè yo dakò. Enben, prezidan te toujou ajoute kote l te soti an jisteman pou l te di li pa gen pwoblèm pou l ogmante oksilyè imèjensya a pou moun yo jiska fen ane 2021 an. Nan pwopo kote pa prezidan an, li te toujou Gen anpil moun ki te toujou ap aplodi, gen anpil moun ki te toujou kontan, gen anpil moun k ap fè fèt, yo di yo pa gen pwoblèm paske nan ane 2020 an, gouvènman te bay èd sa a, li te ede anpil moun pou 21 an ankò, ane 2021 an ankò, jis prezidan li menm l ap tounen avèk menm bagay la. Ok tout moun, se sa nou vin enfòme ou, nou toujou di ou pataje avèk chanèl la, like epi abòne, lè sa w ap ankouraje nou pou nou fè travay la. San ou menm, nou p ap ka rive lwen. San ou menm. Nou pap ka fè anyen. Nap mande w pou pataje, nap toujou pote bon enfòmasyon pou w tout sa kap pase nan peyi an sou chanèl sa ki se chanèl Feki Giyòm nan jis pou ka enfòme w pi byen. E se konsa nou menm nap rete soude pou nou ka kenbe e tout sa kap pase nap toujou enfòme w de sa kap pase an. Jis prezidan Jair Bolsonaro tounen nan menm sal kote li te lekòl la depi an 1953 a, li retounen, li chita avèk moun yo, ala bèl bagay hein! Li te chita pou yo pale ansanm, li di li sonje sal sa paske se la li te fè tout etid li nan lekòl San Paolo, nan vil San Paolo, nan yon gran lekòl. Enben se konsa nou wè prezidan li menm li te fè tout vizit sa yo, se tout enfòmasyon sa yo nou te pote pou ou menm ki pap travay pa ba w pwoblèm. Apati mwad mas la prezidan pwomèt oksilyè emèjensy a l ap retounen ankò paske pou w ka toujou benefisye ti salè ou te konn benefisye a si w ap travay ou p ap patisipe men depi w p ap travay si w ap travay w ap benefisye men depi w ap travay w ap benefisye l.